Hey banm di w Se paske yon tèl te kraze kè w Se paske yon tèl te brize kè w Se paske fi sa k te nan vi w lan pa t konn valè w Oubyen nèg sa k te nan lavi w la l pa t konn valè w Pou w panse tout gason se menm bagay Pou w panse tout fanm se menm bagay Humm Rektifye w cheri Paske gen bon moun ki egziste toujou Pafwa nou pa vle bay tèt nou chans Paske moun ki renmen nou anpil fwa se pa li nou chwazi. N ap chèche moun sou bèl fòm, n ap chèche moun ki gen bèl aparans. Se sa k fè n ap twonpe a. Se sa k fè n ap toujou di konsa pa lanmou pa egziste. Se sa k fè tou n ap di konsa ke pa gen bon fanm, pa gen sesi, pa gen sela, pa gen bon gason. Poukisa? Paske lè w soti nan yon relasyon kote ke te gen anpil pwoblèm, menm moman ou pa menm te nan bon ti tan menm ou gentan kouri antre yon lòt nan fal ou. Se sak fè wap di pa gen bon gason, se sak fè wap di konsa ke pa gen bon gason, pa gen bon fanm ki egziste. Talè banm di w bagay ki byen. Rektifye w. Tann mwen banm fè yon ti pale avè w. Eskew panse ke si tout fanm ki egziste nan mond la, si tout gason ki egziste nan mond la te menm fason, vi a pap gen sans? Non. Analize byen. Nou tout gen 10 dwèt, eske yo gen menm longè? Non. Yo chak gen yon longè diferan. Ebyen se menm jan tou nan mond sa, gen tout kalite de moun. Gen moun ki vini depi sou Kon, depi sou premye jou l parèt la, li gen tan montre w li vin sou blòf. Men piske aparans bouche je w, ou pa ka wè sa. Ok? Men gen bon moun toujou. Gen fanm ki egziste, se pa byen w li vin chèche. Se pa bagay ou genyen l vin chèche. Men li vle fè yon vi serye ansanm avè w. Men piske w ap chèche sou aparans, se sa k fè w pa ka wè sa. Se sa k fè w ap di konsa pa gen bon moun. Ma chérie. Ti tonton gen bon moun tande. Jis kale cho w. Gon pwovèb ke m konn tande yo di, m pa konn si se yon pwovèb, men gon fraz ke m toujou ap tande, ke y ap di, achte sa w ka kwit. Gade pou w wè èske fanm sa w pral antre nan vi w lan, èske l genyen tanperaman de moun w ap chèche a. Gade fanm sa w bezwen rantre nan vi w lan. Èske l kapab fè wout la ansanm avè w? Èske l gen menm liy ansanm avè w? Gen anpil nan nou k ap di konsa, Oh! M ap chèche fanm ki genyen krentif pou Bondye. Manti! Manti! Paske lè nou jwenn fanm ki gen krentif pou Bondye a, se pa li nou wè. Ban m gade nou byen. Se pa li nou wè. N ap chèche lòt moun. N ap chèche moun ki gen bèl fòm, n ap chèche moun ki dis, n ap chèche moun ki dat. Analize byen. Ou wè, gen fanm ki bon, ki posede tout bagay ki bon yo wi. Men. Fò analize l pou wè eske moun sa yo t kapab fè wout la ansanm avè l. Mesye, evite. Mesye dam, please, chèche sa w ka kwit. Achte sa w ka kwit. Gade moun ki sou menm lyen ansanm avè w. Gade moun ki sou menm liy ansanm avè w. Gade moun ki respekte moun. Byen ke moun ki respekte moun nan anpil fwa, li pa ekri nan vizaj li. Ok. Men sa k fè nou toujou ap echwe nan lavi a, se paske n ap gade sou aparans. Moun ki pou vin ki vini pou vin fè wout la ansanm avè w la li pa gen bon langaj moun ki vin pou l fè wout la ansanm avè w la li pap moun ke w ap chèche a men li gen yon pakèt kalite ke petèt ki ka bare je w paske se ti bredjen w ap chèche paske se fanm ki gen gwo dèyè w ap chèche paske se fanm ki gen bèl zye bèl vizaj w ap chèche men gen bon moun ki egziste ok banm m rektifye nou sa ankò tande gen bon moun e moun ki bon an. Li pwouvew sa. Malerezman je w bouche, se sou aparans wap gade se sak fè w paka wèl. Gade, ranje nou tande afè nap di pa gen bon moun ki. Ou pa wè fanm ki bon yo, nèg ki bon yo, e yo k toujou soufri nan lanmou, e yo k toujou jwenn moun ki maltrete yo. Poukisa? Paske yap chèche sou aparans. Moun ki vle yo tout bon e pa li yo vle non. Evite di konsa ke pa gen bon moun tande. Gen bon moun ki egziste. Mwen menm son bon. Gen bon ki egziste. Nou jis pa kale je nou. Nou jis ap chèche sou bèl vizaj. E sak fè nou pa ka wè bèl yo. E sak fè nou pa ka wè bon yo. Paske nou pap chèche bote ki enteryè lan men se bote eksteryè la ki enpòtan pou nou. Guys, evite fè sa tande evite di pa gen bon moun ki egziste. Gen bon. Mesi eti video a te sevi ou. Nap jwenn mwen anko pou yon pi bon e pi bel video babay tout moun mwaa m renmen nou anpil m renmen nou anpil partagel video a epi like video a partagel avek fanmi w zanmi w pou nou kapab gen plus moun sou chanel youtube la bye m renmen nou.